Bon, e mwen bral eseye eksplike nou avèk e avoka nou, Mèt Emmanuel Jeanty, pou ke nou eksplike piblik lan egzakteman ki sa kestyon an ye. Pase ke anfèt, mwen e konnen nan ki sa m ye la a, m konn ki jan batay la ye, m konn ki jan goumen an ye, e n ap fè l egzakteman jan n gen pou n fè l lan. Mèt Jeanty, bonswa.
Bon aprè midi, aswè a. Wi, Mèt Janti. E salye tout moun nan moman an ki ap koute.
Mèsi paske w avèk nou aswè a Mèt Janti. Mèt Janti, genyen sou rezo sosyo vandredi 25, nou te remake yon envitasyon dcpj te fè pou ke li mande pou ke mwen prezante nan dcpj. E Rapidman, m te konsilte w, ki se avoka mwen, sou kesyon an. E, anfèt, lè ou menm ou wè dokiman an rive, ou li dokiman an, e, ki sa w te di tèt ou e ki te demach e jidisyè yo, e pwosedi yo, ki sa bagay la te ye?
Bon, se te yon envitasyon ke yo te voye bay bay ou menm Guerrier Henry pou te kapab prezante nan dcpj men pou te kapab prezante nan dat ki te si je me rappelle très bien m kwè se te nan lundi pou te prezante se pa sa non? Wi lundi 28.
Exactement donk men nan lecture ke mwen menm kòm avoka e egalman lòt avoka ankò e lòt ekspè ankò nou te li dokiman an, nou te rann nou kont ke dokiman sa a se yon dokiman ki pasyal. Ò, yon tèl dokiman li te sipoze tente denpasyalite. Li, moun k ap ekri l la te sipoze genyen yon sans de rekil e yon sans de rekil sifizan pou ki pèmèt ke tout moun wè klèman ke l pa panche ni adwat ni agoch. Paske kòman w konprann ou voye yon lèt denvitasyon bay yon moun, epi nan lèt la kareman ou di pa egzanp, bon pa menm pa egzanp se sa menm ke l te ye, ou di se

Pa gen yon kondisyonèl ki te anplwaye, pa gen de tèm ki te anplwaye ki te montre klèman ke nòmalman l ka sa l ka pa sa. Donk, lè yon chèf rete kareman, li tou afime, li tou konfime, li di ke ke ou menm entèl entèl, ou genyen de relasyon avèk yon chèf de gang. Bon,

Dè santiman ke ou menm ou santi ke ou menm ou deja etikete. Donk, al parèt devan w la a. Ki sa l pral ye la a? Donk, ou deja montre m klèman bon ke mwen menm m deja gen relasyon avèk gang. Ò, se yon ankèt ke w ap ap mennen. Sa sa vle di ankèt? Ankèt, se lè ke ou pa sur totalman de yon seri de enfòmasyon, de yon seri de fè ou pral chèche. Ou monte sou lanmè a avèk bato ou, zaviwon w nan men w, w ap navige, ou pa konn ni si pou w ale adwat ni si pou w ale agoch, ni devan ni dèyè, annik w ap chèche. Sa vle di ke w ap mennen ankèt ou a a chaj ou a dechaj, ou ankò lè de. W ap gade sa ki bon la, sa k pa bon, Ou tande tout moun, ni pou ni kont, donk sa kapab pèmèt ke ou menm par la swit ou fè balans lan. Ou kapab wè a, eske misye koupab vre? Eske l pa koupab vre? Men nan jan w pale a la, ou deja montre m ke m koupab. Se komsi m ta ka di w, se yon moun ki parèt kareman, nèg la di w, a, tande non, m konnen w gen manje lakay ou la wi, ban m manje. Ke w genyen manje ke w pa gen manje, lesansyèl se kouri degaje w jan w konnen ba li. Si w pa ba li, enben ou menm ou antrave. Donk, mwen menm sa ki rele karaktè ekivòk la, li menm ou deja wè l klè. Donk, se yon chèf k ap pale. Le chèf ne peut pas parler de manière équivoque. Il doit parler de manière univoque. Epi answit, gen sa ki rele tou M ta kapab kòman rele sa ankò son gran prensip dè dwa imen se se s kon apèl le prensip de la prezonpsyon dinosans. Donk ou rann ou kont ke pa gon respè pou prensip de la prezonpsyon dinosans. Donk antan ke jounalis ou menm ou dwe benefisye de sa ki rele de la prezonpsyon dinosans tankou tout moun merite sa. tankou jan sa garanti nan atik 11 pwen 1 Deklarasyon Inivèsèl dè Dwa de Lòm e sa garanti tou nan atik 8 pwen 2 nan Konvansyon Amerikèn Relativ o Dwa de Lòm e menm koze prezonpsyon dinosans sa prensip sa prensip fondamantal sa li garanti tou nan atik 14 pwen 2 nan Pak Entènasyonal Relatif o Dwa Sivil e Politik. E sa k pi bèl la, ou wè tout tèks sa yo a, yo ratifye e yo pwoteje pa la Repiblik Dayiti atravè Konstitisyon ni nan atik 276 tirè 2. Donk, si w ap gade la a pandan m ap pale avèk ou, ou gen dwa rann ou kont ke mwen site deja anviwon 4 ou 5 atik deja. Si n poko fin sa, n ap pousuiv toujou pou kapab konprann. Tande, toudabò prensip prezonpsyon dinosans lan, li menm se ki sa l pou di? Li fè w konprann klèman ke tout moun ke yo akize de yon zak ou ankò de choz ke yo di bon ke l pa ta dwe fè, denfraksyon kèlkeswa sa l ye yo akize li, enben moun sa a, le fè menm ke yo akize l, li menm li prezime inosan jiskaske gon tribinal enpasyal ki parèt ou ankò yon jij anndan yon tribinal ki parèt epi l pwononse l, li di moun sa a li koupab. Toutotan ke yon jij, nan kad yon pwosè ekitab byen antandi, poko janm pwononse l pou l di entèl ou koupab, nou kondane w, men ki pèn ke nou ba ou, enben toutotan sa poko rive, menm si moun nan pa egzanp yo te arete l li fè tout kantite tan li te kapab fè pa dèrye a lè bawo nan menm kad sa ke noun konn rele detansyon prevantiv pwolonje ou ankò detansyon prevantiv abiziv, ilegal tout sa yo ebyen toutotan jij la poko pwononse l moun nan toujou rete son moun ki prezime inosan. Donk konstitisyon an tankou m sot di nou sa li rekonèt sa. O nivo dè zatik 26 ankò, konstitisyon an pale byen de koze sa yo a. Bon, an nou ale yon ti jan pi lwen. Nan envitasyon an, ou rann ou kont ke se yon envitasyon ki vini kèlke jou apre yon sèten Roudy Sanon ki genyen team Roody Sanon. M p ap di se jounalis paske li menm menm li toujou di ke l pa jounalis. E m pale de li avèk anpil respè. Misye toujou fè konprann ke nan kèk emisyon ke li fè, ke li pa konprann kòman dcpj fè poko janm arete Guerrier Henry toujou. E l fè konnen tou ke Guerrier Henry se yon jounalis gang e l gen biznis avèk Krip la. E depi lè misye te fin anonse sa, prèske chak jou misye voye toya, ap kontinye voye toya sou Guerrier Henry e nan elan misye yo,
Alo mèt, mèt ou la?
Wi, wi, mwen la wi.
Wi, n ap koute w, an ale.
Misye tèlman brav, li pouse temerite l la tèlman lwen, m ta kapab di laperèz ke l ap vann de imaj li a, paske li menm li gen yon mikwofòn nan men, li gen youn nan pi gwo zam nan men l, Yon moun te mèt fè trantan, karant, senkant, dimil an, w ap prepare avni w, w ap prepare pèsonalite w, w ap prepare karyè w. Yon sèl kout mikwo sèlman ke misye chita dèyè, dèyè aparèy li yo la a sou YouTube, li ka kraze nenpòt ki moun ke l vle. W ap gade menm ata yon uisye, yon pòv malere, e se yonn nan moun anndan sistèm jidisyè a la, pi mwens pwoteje. Bon a pral wè ke misye al pote papye a ba li, al pote sitasyon, y al pote somasyon ba li, ou tande misye di w konsa ke li menm li gen pouvwa pou l fèmen kanapevè, pou l fèmen kanapevè avèk nenpòt ki uisye ki ta azade l vin pote papye ba li. Lap fè metel nan prizon. Lap fè aretel. Kiyès kap di sa? Yon nèg ki just chita dèyè yon mikrofòn. De ki moun lap pale konsa? Yon ofisye ministeryèl. Yon moun ki anndan sistèm nan. Wòl li se pote ak. Lèl fin pote ak la, lal anrejistrel. e li remèt li bay avoka oubyen moun ki te voye l la. Se misyon l sa. Bon, pou kounye a la pou se sa w kanpe pou w di. Avoka pa egzanp, misyon avoka a se defann moun. Ou remake ke dwa w vyole, ou fè apèl a un avocat. Avoka a se moun ke w voye rele. lè ou menm ou nan sitiyasyon difisil, dwa ou ap vyole, li menm li kanpe avèk ou pou l kapab ede w. Bon, menm ata avoka misye atake, trete avoka de malandren, ekskize m lekspresyon, trete avoka de moun sal, trete avoka de ti grangou. Men ki jan de Ayiti ke misye vle a. Donk ou rann ou kont ke se yon nèg vire tounen lap pale Michel Martelly mal, ansyen prezidan, men ou rann ou kont ke Martelly se son modèl. Li imite Martelly d'une certaine manière. Lè Martelly te konn ap jwe bal, lap di sa yo l konn ap di yo, se de moun ki te renmen tande sa. Ou peye kòb ou, ou vini dirèkteman, ou ale ou al jwenn ni ou al tande. Lè albòm ni sòti, albòm nan sòti pwòp. Si w bezwen sa ki pa pwòp la, se nan bal la pou w al jwenn li. Ou byen lè djaz la ap pase nan kanaval, kòm ou konnen kanaval se yon peryòd de defoulman, Se sa menm nou ale pou n al fè. Ok, Carnevale. Donk nou pral, anvan nou rantre nan Karèm nan, selon apwòch purman katolik de la kesyon an, donk nou menm nou gen yon moman pou nou kapab defoule nou. Donk lè w al fè defoulman, ke l rele timoun, ke l rele granmoun ki la, donk w ap tande menm levanjil la ke l pote ba ou an. Trè byen.
E. Men, nan ka Roger Sanon, nan sa yo l ap di yo, an nou byen gade, li enpoze y bay tout moun. Ke w te vle, ke w pa vle. Li lage l sou twal la. Donk, ou rann ou kont se yon nèg k ap imite Martelly. Te genyen Jimmy Danger k ap manke moun dega, pale nenpòt ki jan, pale avèk tout vèbalite ki genyen an.

Donk mwen m twouve s on nèg chak fwa l ap pale l ta dwe jete omwen on 3 kout wonm a la memwa de Jimmy Danje ke li menm li erite nan fason jan l ap pale yo e lè l ap pale yo tou fò l ta va salye Michel Martelly paske li bay yon mwayen pou l kapab rive sou pèp la nan fason pa l. Mètènan pou n kapab rantre danble nan sak pase avèk dcpj a se kelke jou aprè e Roudy Sanon fin di tout koze sa yo a kòm kwa dcpj li pa konn pou ki rezon ki fèl poko arete Guerrier Henry se nan moman sa kel voye papye a e papye a ou rann ou kont klèman li sanble tèt koupe avèk sa yo ke e Roudy Sanon konn ap di yo. Ou wè? Donk, èske sa se yon kowensidans? Donk, sa a fòk nou ta kesyone. Bon, m pa konnen si ou vle ke mwen menm kapab ale pi lwen nan yon lòt pwen ki trè enpòtan. Jisteman, ou mèt kontinye mèt. Mèt, men sa piblik la ta renmen konnen, wi, sa petèt m estime ki enpòtan pou piblik la konnen, Lè dcpj fin ekri lèt la, nou jwenn lèt la nan kondisyon ke w konnen l lan, se yon bagay nou wè sou rezo, yo pa signifye l nou l dirèkteman, men kounye a, lè n ap fè demach, kounye a pou nou signifye dcpj, ki eksplikasyon petèt ou ka bay piblik la ke dcpj pa deside resevwa dokiman n voye pou li a?
E, si w pèmèt mwen avan m rive sou sa. M pa ta renmen pase sou pwen sa w poze a non paske l trè enpòtan. E kenbe l pou mwen yon kote paske si w ka m ta bliye. An nou yon lòt pwen ke m twouve ki trè enpòtan. Nou pa ka pa atire l atansyon sou li. Lè dcpj al pote envitasyon an, nou aprann se yon flòt enpozant de veyikil avèk dè zòm lourdeman arme

M twouve sa sanble tèt koupe avèk peryòd Duvalier kote Tonton Makout ap debake nan karyòl, gwo zam nan men yo, sa sa m wè l sanble. Alò ke nou menm nou nan yon peryòd n ap di ke se demokrasi byen ke bon an nou klè sou sa n ap rive pi lwen. Yo pa pran lèt la nan men dcpj. Yo di bon yo p ap resevwa l, dcpj vire do l l ale avèk lèt la. Just kelke minit pli ta, sou tout rezo sosyal yo, li masivman pataje ke genyen yon envitasyon pou Guerrier Henry e men kisa ki di ladan l. M panse ke sa yo nou sot di la, yon moun pa bezwen gwo linèt, ou pa bezwen gwo loup, ou pa bezwen mikwoskòp pou wè yo. Kelkeswa etidyan ki fè yon ane a la fakilte de dwa, oubyen yon moun ki pa t fè dwa ditou, ki senpleman tande pale de sa k rele dwa imen, lè garanti jidisyè, just li lèt envitasyon an, gade la dènyè fraz nan bò kote ki pli.